Yo kenbe nou nan aktivite sa nap fè a paske san yo menm nou pa tap ka la jodi a. M kwè se yon gran jou pou nou kapab reyini la pou nou remèsye tout fanatik AJA production. E di antan feyton sa ki se move patron. Nou tap jwe la. Nou jwenn anpil sipò fanatik, nou resevwa anpil kòmantè, fanatik yo toujou ap di men kisa yo ta renmen, men kisa pou nou fè, men kisa lè nou fè yo pa dakò. Donk sa te vrèman rive sou nou, sa te vrèman fè nou kontan e nou espere jwenn sa yo toutan nan chak feyton nap jwe. Mwen kwè ke jodi a se yon gran opòtinite pou nou pale avèk fanatik AJA production yo. E nap komanse avèk ton Bèna, tout moun konnen ton Bèna se komedyen, se gran moun Ajera Production, son moun ki nan anpil plèzi nan pèfòmans li. Ton Bèna avèk ou nou ap vrèman kontan wèw kap travay nan fanatik Ajera Production yo. Ankò yon fwa bonswa avèk tout fanatik Ajera, bonswa avèk tout telespektatè yo. E mwen salye nou trè fò. Donk se yon plezi apre ke nou fin reyalize bèl feyiton sa ki se move patwon e son plezi pou ke nou vini la pou ke nou kapab remèsye w ou menm ou menm ki te fè anpil sakrifis pou te kapab gade chak pati yo depi nan epizòd 1 pou rive nan final la. Donk nou renmen nou anpil, nou menm nan AJA production nou vle fè ou konnen ke nou renmen ou anpil e a chak fwa ke ou gade yon epizòd ou like, ou kòmante, ou pataje e sa a rive jis nan fon kè nou e sa a fè nou vrèman plezi nou renmen ou anpil n ap ankouraje ou rete la. Kenbe la avèk nou e se pa sèlman feyton sa ke nap genyen pou nou ofri ou. Nou gen lòt toujou kap vini. Men se pa rapò avèk reyaksyon ou yo e kòman e ou toujou rete fidèl avèk nou ka pral pèmèt ke nou e reyalize bèl pwojè sa ke nou genyen kap vini. Na gentan di ou. Alò bagay yo anpil. e na gentan di w. Se si ke nap vini la pou nou vin di w ke e men sa kap prepare nan kizin nan, men sa ki deja prepare e pou nou vin pote l ba ou. Mezanmi nou pa bliye pou ke nou salye gwo potorik gason sa ki pèmèt e ke pwojè sa. E li reyalize, e se li menm ki, se avèk sipò pa li ki pèmèt ke nou jwenn kalite bèl imaj e pwodui sa ke ou ap gade la, ou sot gade la, e se gras avèk li menm ki se Degode Bèt Nwa.

Alò depi depi yo tande non sa a tout kè fè bip bip. Bwavo bwavo bwavo. Alò alò se yon gwo bout tonton atis ki gen anpil respè nan zafè sinema e k ap fè anpil anpil anpil anpil eksplwa. Se yon gwo bout tonton atis ke moun yo renmen anpil. Souvan e moun ki sou youtube kap chèche plezi li pa lòt kote se degode bèt nwa yo e se li kap pot plezi pou moun yo sou youtube donk nou genyen l avèk nou la nou ta renmen prezante e piblik AJA production an ok piblik AJA production an byenke nou wèl nan pati 10 la. nan fèy li nan fen feyton an donk men nou vle kòm se si ke li gen yon dènye mo pou nou nan prezante w li degode bèt nwa aplodi aplodi aplodi
ou bon lakay mè man ou pranm byen e gran papa m toujou di m tout sa p kòmanse depi l gon fen ki pi byen fini k mal fini se fen w bezwen mete. Sa ka toujou rive ou te gen misyon pou te fon karandal beton men o kou de la wout pou fè yon atòl kanmenm ou gen kay. E swè nou pote ba ou a la ki se zanmi etranje bon se yon chofe jarèt se pa yon istwa ki te ekri. Move baton. Move baton an se pa yon istwa ki te fòseman ekri se yon istwa kòmsi nou gade nou di si nou vini fò nou kite anprent nou kèlkeswa yon moun ki pral vini li mèt ap fè yon milyon de milyon. Lakitan konnen m te gen anprent mwen la. Lakitan konnen m te fè yon travay avèk moun yo, e li pap jwenn moun yo avèk zewo degre ankò, kanmenm l ap jwenn yo avèk yon degre, oswa twa, kat, sis, men kanmenm ankò te gen yon travay ki fèt. M panse kòmansman pa janm fasil. Ebyen, yo reyalize yon pwojè 10 epizòd, se toutafè espesyal. Se toutafè espesyal. Malgre gen kote nou dewoute nan istwa. E wi fò nou te deyoute se lòm nou ye nou pa zanj se sèl zanj ki pa deyoute nan sa lap fè fò nou te deyoute bon se pou yon dezyèm fwa gen ti fay ou te wè ou pa kwè ankò paske yo aranje gen ti fay ou te wè nan premye a ou pa kwè ankò paske lè map vizite chanèl yo a fò ta di m konn wè bout videyo ou te konn fè si trip sa m konn wè m rele sa o m konn rele sa o e bon an lang kreyòl la m konn rele l trip. Nou konn ap trip, n ap fè videyo, men ki pa gen yon kontinite. Ki pa gen yon kote nou vle rive, yon kote nou vle fini. E move pa twò fini, m panse gen moun, nou pa ka satisfè tout moun, nou pa zanj. Gen moun ki pral di l mal fini, gen moun ki ap di l byen fini. Men grenn bagay nou, grenn bagay ki toujou, nou fè ki bon. E, e, jan, e, kòman, kòman bagay la di, le chat mange la souris. Mou, e, sa k, e, kiyès ki fè aksyon an? Se Recha. Recha. Kès ki sibi aksyon an? Sa vle di moun ki ta dwe sibi yo, yo sibi. E patrón te fon aksyon, li sibi aksyon l. Epi se fini. Yon moun ka toujou wè ou ta fè plis. Tout moun pa gen menm je men dapre eksperyans nou se sa nou ta chwazi fè. Tchaw mèsi.
M pa gen anyen nap di ankò, ou deja pale pou nou deja, ke tout fanatik yo deja konnen nou se yon gwoup ki fèk kòmanse nou ye, e nou se soti a zewo pou nou rive bay yo son eskad, ki jan yo di, mach eskalye? Mach eskalye wi. Ok, mach eskalye, ke nap soti atè jis ke pou nou rive anlè. Men fò fanatik yo tou ban nou ti sipò yo nan fason yo kapab, yo pataje pou nou, like, y kòmante jis pou nou ka konnen kisa yo renmen, kisa yo pa renmen, lè nou panche pou nou ranje kò nou konnen lè wap fè kòman se fò ou fè erè e erè se de domèn lòm. Bon, n ap pran men nou jis pou nou ka ranje nou, men sèlman nou konnen, fanatik yo, nou travay pwojè sa li rive sou epizòd 10, n ap kanpe l ke nou gen lòt pwojè toujou nou pral pote pou nou, men nou konnen kanmenm n ap tann sipò nou. Ok, mèsi se sa ki. Prezidan!
Mete kamera sou prezidan! Mete kamera sou prezidan!
Mete l sou kadejakè a pou. Kadejakè a pou.
Wap te kamera mann sa wap met kamera sou mwen Mezanmi fanatik Aja production fanatik degode bèt nwa bonswa sa se move patron mezanmi epa nan reyèl non nan epizòd sa yo la ki sot pase a nou se move patron men son bon patron nou ye nou remèsye tout fanatik nou yo ki tap sipòte nou depi o kòmansman jiska jounen jodi a.

E nou la pou wè move patwon la depi nan kòmansman. Se ka di se fondatè AJA Production. Se premye pwojè ke nou fini sou chanèl la. Nou di mèsi avèk Degode Bèt Nwa. Misye soti jis an Ayiti pou vin delivre nou avèk chanèl la. Nou pa gen oken mo. Pou nou ta ranplase nan plas mèsi paske misye fè anpil pou nou e pou misye vini la li pran avyon li pran tren li pran baskil misye menm pran kabwa pou li rive kote nou ye la e nan ti tan misye fè brezil la la misye gitan pakouri tout planèt la la. Fanatik HAJA bonswa.
Bonswa bonswa Ou remet tout pou ou men E se avèk anpil fyète Aji a koube byen ba Pou di tout fanatik li yo mèsi Mèsi pou sipò nou E mèsi pou sipò nap kontinye tann toujou nan men nou E jodi a nou reyalize pwodwi sa a anvan yo degode bèt nwa a. Mwen menm, lè m te kontate misye pou l te antre isi, e m pa t panse vrèman si misye t ap antre. Poukisa? M te kontate twa moun, de moun deja, misye fè twa. Nan de moun yo, yo kominike avè m. Sèke yo di m, E wi, y ap fè sa pou mwen. Apre sa, m pa janm tande yo ankò. Men m di, Si te pote bèt nwa isit nan Brezil, fò m twouve l kanmenm. Vrèmanvre, m chèche, m retwouve li. Apre sa, li kominike ansanm avè m. Apre sa, li di m, M ap vini. Vrèmanvre, li vini, li ofri tout kò li, li ofri tout li menm. Jodi a, nou reyalize pwodui sa a. Nou di degode bèt nwa, nou pa gen mo pou n di w mèsi, nou pa gen anyen pou n ofri w. Nou mande w sèlman kontinye konsa pou Bondye kapab toujou mache avèk ou e jon yo ap kapab grandi pi plis toujou. Fanatik AJEA yo, tann!

E fanatik AJA Production, e fanatik Degode Bèt Nwa, nou voye yon gwo kout chapo espesyalman pou Degode e pou staff AJA a tou. E jan nou tande l la, e tout, gen anpil moun ki pale, m pap di anpil. Jan nou wè bagay yo ap dewoule sou rezo a, espesyalman sou YouTube, m ap mande nou tanpri silvouplè, m gon aktris ki konn fè l wi, li fè konsa. Nou gentan konprann li, nou gentan konprann li, nou gentan konprann li pa bezwen di nou anyen depi mwen menm fè sa nou konprann. Al ban nou love la. E pa bliye nan move patron wap gade la wap wè rechany sa anpil e m kwè mezanmi patron an pran kou. Rechany pral veye. Ay rechany wè m pap baw manti la m santi pil zonbi.